Mwen byen wi. Ou byen? Wi. Ok, esplike nou, e nan ki sitiyasyon ke ou te pèdi ponyèt sa? Vann m tap vann li. Ou tap vann ou pèdi ponyèt la? Wi. Men eske ou te fè aksidan?
Fè aksidan ou te fè oubyen eske se machin ki antre sou ou tout sa? Vann m tap vann machin te antre sou mwen. Ok, nan ki zòn sa pase?
Jirado.
E lè sa konbyen moun ki te viktim?

Men avan sa kòman vi a te ye pou ou? Kòman ou te konn bouje? Kòman ou te konn viv avan sa? M te konn ap vann bijoui a de machin a pye sou moun de jan ponyèt.
Ok men eske ou pa strese pwiske ou wè ou te gen 2 kounye ou vin gen youn? Wi. Donk moun ou pa konn jwenn moun imilye ou pou sa, moun ap pale lèd avè ou pou sa, moun pa konn gade ou, fawouche ou? Non yo rele m ti ponyèt.

Ede w nan ki sans? Pou w ka jwenn kay pou w rete, oubyen pou w ka fè yon lòt komès, oubyen pou w ka viv pi byen.
Donk, e a tout moun ki ap gade w la, a tout moun ki pral gade w tou, ki mesaj ou ta vle voye ba yo antanke yon moun ki t ap viv byen, viv jodi a, e ki vin gen yon anomali fizik? Donk, e kisa w t ap di yo, ou t ap koutwaye èd yo kòm demand?

Nou ka remake avèk anpil tristès demwazèl la ap kriye. Ou kapab remake sa avèk anpil tristès. Se avèk anpil tristès. Di nou, di nou, pou ki rezon ke w ap kriye a? Di nou, pou ki rezon ke w ap kriye a? Se avèk anpil tristès Ane Entènasyonal Lakou Ayiti Medya ou kapab swiv kòman demwazèl la li menm li ap kriye. Se yon bagay ki tris puiske li tap viv nòmal avan sa e li vin gen yon pon èd kounye a donk lap viv avèk egzistans li gen moun ki konn ap ki konn ap di nou non nou remake ke wap kriye sak fè sa.

Ou twouve w bò lari a la? Wi, m twouve m bò lari a la. Ou gen 4 timoun? 4 timoun.
Donk ou di konsa ke ou gen youn ki pral nan egzamen la, pa vre? Wi. Egzamen katriyèm oubyen filo? Non, katriyèm.
Katriyèm. Ki laj li? 14 an.
14 an.
Donk, kote lòt yo dòmi yo menm? Piske ou menm ou pa gen kote pou dòmi, donk. Kote lòt yo dòmi paske piske ou menm ou nan lari a avèk epi piti an la donk kot lòt yo dòmi yo menm. Kounye m nan sa 14 e demwazèl m gen gen 14 an gon dam ki kenbe l pou mwen paske ou konn sa m di w pou pou pou yo pa vyole l nan menm nan lari a m gen yon ti.

Mwen menm pwoblèm mwen genyen se mwen ta renmen, mwen gen 2 pwoblèm mwen genyen pou timoun yo se edikasyon epi lojman. Men menm lè menm lè gouvènman an plas la fè m ka gen yon sèl pyès kay, jis pase e pa tout tan pouvwa ap la, l ap ka ban mwen. Jis pou m ka, m konnen m pa nan lwaye kay, m pa pou m ap fè pou m konnen, pou m sove lavi timoun yo, n eseye pou dwa yo ka respekte. Donk,
Eske ou menm ou gen yon nimewo telefòn donk si tout fwa yon moun ta bezwen an kontak avèw paske an menm tan gen anpil moun ki pral gade w lè w mèt espere tou gen moun ki pral eseye rele w donk pridans avèk moun kap rele w yo tou non sèlman sa tou ou gen ou gen yon pyès legal kòm si se yon moun ki ta voun bagay pou ou pou ta pran l wi wi sa pral ede donk ou gen pyès legal si tout fwa yon moun ta voye yon bagay ba ou donk ou pap kapab pran l bay non w konplè.

Madame bonsoir donk la nou la avèk ou pwiske nou remake ou konn abitye bat bouch avèk nou deja ou se yon madan ou se madan yon ansyen militan politik ki te nan milye politik ayisyèn nan donk nou pa bezwen revele non pa mezi de sekirite kòman ou ye madame. A ou konnen m la. Donk nou wè e nan ki sitiyasyon, donk nan ki eta bon m kapab di w ap viv piske la se nan yon bank bòlèt yon moun ba w fè yon lonje w pandan yon ti bout tan. Sa k eksplike sitiyasyon sa menm? A, sitiyasyon sa se yon bon deba pou mwen menm non. Tout sa m te konn fè, depi tout bagay fin pase jan y ap pase a la, konsa m menm atè plat. Di nou non, sa k fè e depi ki lè ou menm ou twouve w nan sitiyasyon sa e ki sa ki koz ou nan sitiyasyon sa jounen jodi a? A pase moun ki t ap goumen nan lit la, ki t ap ede m nan, a timoun yo, tout bagay yo, wi, tout bagay vin tonbe a lo. Kounye a m de. Ok. Mwen t pale wi. Mwen mwen t poze m. Ok. Men e. Eske apre lanmò mari w, pwiske w di se yon ansyen militan politik, eske apre lanmò l pat jwenn de lidè ki te fè nou de pwomès, ki te pwomèt nou ke y ap ba nou èd? Eske w pat jwenn sa tou? Non, m pat jwenn bagay sa non. Se mwen ki te toujou mete gete m deyò pou m chache de gouden, pou m fè ti pwomès mwen. M arive nan yon pwen m pa ka netwaye kay ni anyen. M vin mande yon ti ladesant la, mèt kay la di m konsa nan mitan jiye a la fò m bay kay li. Donk, nou pa bezwen revele non mari w ki se te youn nan ansyen militan politik pou yon pati ke anpil moun konnen ke se swa isit ou aletranje. Donk, nan moun ki te fè pati de pati sa l te konn ap ede yo batay, èske ou pa janm kontakte youn pou ta di yo men nan ki sitiyasyon wap viv, ou ta koutwaye èd yo? Donk ou pa janm fè sa menm yon jou? Non, m pa fè sa yon jou non. Men eske ou pat gen pitit avèk misye? Wi m gen nenpòt 4 pitit. Kòm nou wè sitiyasyon an difisil e timoun yo menm kibò nou ye? A,
m kenbe 2 nan men m, yo pa la, lòt 2 yo m gaye yo yon lòt kote, men m plane la. Ou plane la ou pa konn pou konbyen tan, ou pa konn ni ki ni pou ki jou, ni ki dat, ni ki ni ki ane. Men sof ke ou di nan sitiyasyon ou retwouve w jodi an la, mèt, mèt, pa mèt kay la, mèt bank bòlèt la kòmanse mande w li. A bon l mete m, li deja mete m nan mitan mwad jiyè a la pou m kòmanse bagay. Epi m poko wè kote pou m ale. Ou poko wè kote w ale. Kisa w ap di avèk moun k ap gade w la? Paske gen plizyè moun k ap gade w, gen plizyè moun k ap suiv ou, gen plizyè moun ki pral suiv ou tou. Kisa w pral di yo pou ta kotwaye èd yo nan yon sans oubyen nan lòt? Donk, kisa omwen ou ka mande si yo te ka ede w? Moun militan sa yo, tout ansyen moun sa yo k ap gade m la, nan sitiyasyon m ye a, m te ka jwenn yon ti èd avèk tout. M te wè si m te ka delivre pase menm m pa renmen chita men menm timoun yo m pa ka fè anyen avè yo. M pa konnen kibo m ap fè men menm èd la si yo wè yo ka avanse avè m ya kontinye avè m. Donk yon moun ki vle peye kay pou ou w ap aksepte. E yon moun ki ta vle ba w yon ti kòb pou w fè yon komès nou menm lè l pa peye kay la w ap aksepte avèk kòb sa w ap kapab peye yon kay? Wi.